Bay ti fednaelle yon chans ti li menm poul kapab pase twòn nan tou li menm e pitit fim nan ap byen pase a wi oohh lap byen pase talè m pral poste yon ti fotol la a wi cheri bèl ti fanm bèl mòlet se laj ou fefe kale bouda w pa yon moun ki ka kanpe w.
Deri Info.
Paske si yo te Haiti yo te yo te ka rale zam pou yo te tiye nou yo tap tiye nou lontan. Haitien konn moun. Bon pou ti bagay fanatik Blondedy Florence sa gen jenn fanm kal nan gangan wi pou lot jenn fanm pou yo tiye yo. Pou fanatik wi. Yo al nan gangan pou li al mete lanp nan Saint Anne pou yo fè machin kraze pou Blondedy a France ki pa janm konnen yo menm yon jou. Ou parèt lè w fè yon live, fè yon sot nan yon bal, epi kounye a lè w parèt ou pran nan fè yon se pou w fè yon analiz, ide l fè byen, l pa fè byen. Y ap atann pou w di ke o li fè byen. Ou di non m pa renmen sa, yo lapide w, yo di w betiz. Ayisyen pa gen yon nivo de konpreyansyon pou yo konnen ke nan lavi, y a toujou dè jijman. Sa w wè nan zye w ki bon an, nan zye pa m li gendwa pa bon. E w pa ka kont opinyon m. Lè yo di fon ba, li mete yon bagay sou li, kilòt lan yon ti jan parèt kwochi nan dèyè l, yon moun di, a, ginen an pa mete kilòt la, te ginen an mete yon kilòt ki pi fè, ki pi sere l. Moun nan di w se rayi w rayi l paske kilòt la pati kwochi nan dèyè l. Pandansetan w pa konn fi a, w pa gen rezon pou w ta rayi l pou moun ke l ye a. Men piske l se yon atis, ou deside pale de li menm, paske se li menm ki fè rezo sosyo. Son bagay nòmal li ye. Mwen menm ki te konn pale de yo a, lanmò pa bon pou mwen. Yo poste m avèk tout bèt, tout chyen, yo di m tout kalite vye mo. Epa m pa pale de yo ankò, m toujou fè kòb. Men lè m pou yon live Florence, m pale de li, li bon pou Florence, si pat gen 200 moun ki te konnen l, gen 200 moun anba lav mwen ki tou al chèche konn kote l ye. Paske anpil nan nou menm nan fanatik yo, nou pran foto yo nou mete sou yo but nou pa gen l'art de parler, n paka fè yon live, nou paka fè anyen, n pa gen anyen nap reprezante. Mwen menm ki gen l'art de parler ka rale Flo epi m di vini m pale w cheri nou fè yon ti lojik, bon m fè yon 500 moun ansanm avè w, m vann 2 grenn bagay epi sa va. Sa m te gen avè l. Nou menm ki fanatik la la ki sa nou fè? Se bale n. Oh! Panse Carole fè l mouri. Mwen map fin avè l. Se m fè l se, eeyy! Se m fè l se gade, nan! This is a politic, this is that human being thing, this is that a fanatik, ou pa dwe twò fanatik pou tèt ou, tankou wè rezon k fè w wè mwen menm, ou wè anpil moun ap tann lojik Carole o de pòt a pouti, whatever jan yo rele l la, pòt a pouti, pòt a pouti. Mwen renmen Blonde men mèt danje mèt danje abiman li. E!

M pa deside vin nan zen, vin nan sesi bò lòtbò. But la seule chose, kèlkeswa manman pitit, matant grann, ou pran, son granmoun ou ye, ou ka manman Fednaelle, pou pran non l pou ap mete nan bagay pòtapouti, machin ap kraze w. Paske ou kapab fè Fednaelle. Poukisa avni Fednaelle deranje w pandansetan tan w fin pase? Ou fè valè lajan w te dwe fè sou entènèt la deja? Ou renmen Jenny Queen ou rete nan Jenny Queen mwen menm eskem joure Jenny Queen mpaka jourel m renmen Fednaelle m poste ti fotol lèm rete m gade ti fotol map gadel la l fè ti vant li trè bèl men gwosè bout mòlèt li byen plen sal ka mete bouda paskel gen janm pou pot bouda l gen bèl fòm vant li vin plat kounya se. Men jiska prezan, m pa kab leve la pou m rale Jenny Queen pou m ap vin di l betiz. Men gen anpil fanatik ki pa konprann ke mwen renmen Fednaelle nan mwen menm, yon moun vini ap pete bwa nan je m, m gen dwa di de twa pawòl pou li. Men at the same talking, mwen pa kab rale Jenny Queen pou m vin ap pete di tifi a betiz nan devan l, pou m ap di ke l t al nan Pòtapouti, pandansyetan m gen pitit mwen ki nan menm laj ansanm avèk Jenny Queen. Ou gen pitit ou k nan menm laj ansanm avèk sila. Nou sipoze trase yon egzanp andedan kominote a. Kòman w ap fè santi w si pitit ou fè yon bagay konsa pou vin di l non w pa fè l? Bon se l ou fè? Antanke yon granmoun de senkant, senkannde-zan, sekanntwa-zan, se non Fednaelle ki nan bouch nou. O kisa yon manzè ka vin di Fednaelle? Kisa l ta chèche nan. No! M pa pale de pantapouti ankò poukisa paske m pa vle pyès moun vin poste anba paj mwen pou vin di m Fednaelle t al la la m ka pèdi ekilib tèmik mwen m ka di w anpil tenten anba lav mwen si w vin lonmen non Fednaelle François la paske m kwè ke n pa janm wè mwen menm ke m dèyè atis nou kwè ke mwen menm oo sa w manzè Carole renmen l vre wi jiska prezan manzè Carole ap pale byen de Fednaelle m poko janm wè l fè anyen devan m ki lèd tout sa l fè devan m bon sa rele love unconditional. Ave unconditional love for Fednaelle François and that's it. Kelkeswa sal fè byen m dakò l fè mal mwen dakò m pa gen oken opinyon sou li because I like her. Done deal. Deal with it. Ou menm love ou pi bon ke Fednaelle la? A laj Fednaelle l anpil nan nou menm lè nou te rantre amerik tout fanm ki gon sèl pitit se Come on man. Epa fanm nou tout ye. Rele Carole likidasis sa mezanmi nan 813 se 80 97 68 wap map tou yo cheri e konsal ye menm wi pa okipe moun regle biznis ou fè wout ou fikse lavi w dwat Fednaelle gade konsa depi w fè sa w gen pwoblèm ou dwe gade dwat devan sèlman pou gade tout moun ou wè kap pale de ou yo se paske w devan yo. Si w te dèyè yo pa ta pou w. Mariela kade a sèm pam mèsi cheri. Relem nan 813 580 97 68 pou tout moun ki plase òdè lenn 250 dola yo pou tout moun ki plase òdè bwat rad 150 dola yo pou tout moun nèt nèt nèt ki plase òdè disk ezra everything yo Carole liquidation store ap di nou merci e demen si Dye vle tout òdè nou prale E gen anpil òdè ki gentan ale jodi an. Òdè Kanada yo ale. Yo ale. M gen, m gen 2 òdè Kanada la k ap rive mèkredi. Mwen tcheke jodi an. M fè ground shipping pou yo. Pa bliye òdè Kanada yo trè chè. Si m pa fè ground shipping pou nou, si m pa di se kado m voye pou nou, yo pral fè nou pase ladwann pou yo sesi pou yo bo lòtbò. Mèkredi, si Dye ve, tout òdè nou ap rive.